rete e sou chèv lan pou anpil tan, yo mete prezèvatif ladan yo. E nou konnen gen anpil prezèvatif ke yo mete ladan yo ki pa bon pou kò a. Se yonn nan rezon mwen menm, se yonn nan rezon ki fè mwen menm mwen aprann fè pa mwen pou m kapab mwen konnen sa ke mwen menm mwen mete ladan ni. Ok, m pa oblije prezève li yon menm fason ke yo menm yo prezève li. Answit vinèg, nou konnen tou sa yo tou yo genyen ladan li, yo genyen yo ladan yo tou. E gen anpil lòt engredyan ke yo mete ladan yo ke m pa menm ka li, m pa konn sa yo ye. E mwen lè ke mwen fè dressing pa m, mwen wè ke m pa pran tout engredyan sa yo, tout lis engredyan mwen wè dèyè dressing yo mwen menm mwen pa itilize tou sa. So mwen reyalize ke Li pi bon pou nou kapab aprann fè pwòp manje nou oubyen etc dressing, mayonèz etc tout sa ke nou kapab fè cheese nou kapab fè lakay nou li pi bon pou nou kapab fè yo lakay nou paske nou konnen sa nou mete ladan yo. Nou pa pèdi tan nap kòmanse nap bezwen yon blender ok nap bezwen yon blender. Epi nap bezwen engredyan de baz nou se cashews oubyen nwa ok nou konnen anpil sa ke nou itilize se nwa anpil engredyan baz nou se nwa ok so se sa ka pral ban nou nou konnen gen anpil moun ki alèji ansanm avèk nwa e sela vle di ke gen anpil ti bagay ke yo paka manje ki fèt avèk a baz de nwa so gen lòt fason pou nou kapab jwenn gen yon lòt fason nou ka eseye pou nou kapab jwenn pou moun ki alèji ansanm avèk nwa yo ok san pèdi tan nap kòmanse nap itilize yon kò kòp nwa sa ke mwen fè mwen mete li nan sa mank ni sa ke mwen fè mwen sèlman mete ou kapab mete li an pou li tranpe pou yon ti tan ou byen tou ou jis metel sou fou m te montre nou fwa dènyè lè kem tap fè tchiz metel sou fou an kitel bouyi pou yon minit answit li pare ou koule li ou pare pou sèvi se kòmsi li te tranpe ok nou mete yon kò kòp nwa answit nap mete yon ti zonyon li pa anpil zonyon zonyon yon rezon ki fèm itilize li bal yon ti kik m pa itilize zonyon poud lan poud zonyon an m pa itilizel paske gou an pa fin ou ka itilizel si w pa gen zonyon men Pou kik mwen vlel ban mwen an lè itilize bon real zonyon an li fè du byen a dressing nan so epa bagay ou itilize anpil se pa anpil zonyon ok se pa anpil zonyon yon ti kal ok pa anpil banm metel nan men mwen pou nou kapab wèl pi byen ok. Se pa anpil. Ok, nou mete, m pa gen yon vrèman yon mezireman pou li, m te ka di petèt, m pa gen yon mezireman. Bon, yon ti zonyon, epi nou mete 3, nou mete 3 cloves garlic, 3 cloves garlic, ok, ladan ni. Si nou gen gwo garlic yo, nou ka mete yonn. Ok, nou ka mete lay poud lan tou, men mwen m itilize the real thing, bon lay lan.

Cup soy milk almond milk m pa janm itilize lòt milk m itilize yon tyè cup milk ou kapab itilize dlo tou ou kapab itilize yon tyè dlo men mwen renmen gou li ansanm avèk lèt la ou kapab itilize yon tyè cup dlo tou men mwen renmen gou an ansanm avèk E lèt lan. Ok. Nou mete yon tyè kòp, yon tyè kòp lèt. Nou mete la. Answit nap mete yon tebospoun edmi sitwon. Yon tebospoun edmi sitwon. Ji sitwon. Ok. Alò m vle di ji sitwon. Yon tebospoun edmi. Jus sitron ok answit nap mete yon ti spoon agave agave an li balanse sèl lan ladan ni so m renmen mete agave ladan ni agave yon ti spoon ok yon ti spoon nou konnen l kole ladan ni so brase li pou n retire tout agave an ladan ni ok epi. Nou pati Nou pral blende li Nou pral blende li Ok Nap blende l Ok Nou vle byen blende li poul pa ka poul pa gen boul menm poul pa gen boul menm ok kounya la li yon ti jan vrèman pwès Nou pral ajoute

Nou sprinkle li epi nou pulse li, nou pa blende li kounye a. Fwa sa nap pulse li. Ou ka ajoute basil, oregano, sa ke ou renmen, ki pap chanje gou li vrèman. Ok, nap mete, nap jis pulse li, nou pa blende li fwa sa. Ok, yes, one more. One more. Ok. Ok, so se dressing nan.

Ok so nou gen yon ti salad nou la imajine ou gen yon ti salad konsa la epi yon ti salad konsa la epi ou gen yon ti dressing ou vide sou li wala. pare pou manje li depi ou wè li rete la pral yon ti jan pli pwès toujou so se konsa ou vle l ou pa vle l twò pwès li pral rete la next day oubyen pli ta lap pi pwès toujou yon ti salad konsa la ou mete e zonyon ladan ni etc betrav kawòt ou bon la pou kapab manje yon salad ki kapab ede nou an bòn sante lè ke nou manje an bòn sante Nou gen yon espri ki pli klè e yon konpreyansyon ki pli klè. M ankouraje nou pou nou kapab fè resèt sa yo, y ap ede nou, y ap ede nou pou sante nou. Rete branche, a la pwochèn pou yon lòt videyo. Babay!